Peyi a se li nou ta pap rann peyi a ki ta asasine maril nou menm di jovenel pat mouri lakay li nou kreye tout pawòl nou pran popilasyon an nan manti nou deranje sèvo popilasyon an nou fè gen de moun anndan popilasyon an ki pran martine tankou yon djab podyab martine nou asasinel e maril nou asasinel e nou re asasinel yon lòt fwa ankò lèn di se li menm ki asasine maril e jodia E Senatè John Joel Joseph Lavalasyen enben li pale li di se André Michel li di se ekip sdp Don Kato Matris se moun sa ki alabaz asasina Prezidan Jovenel e apre Prezidan Roune apre jistis Prezidan Jovenel la mwen gen 2 lòt bagay ankò m bezwen konnen kòman kòman Mèt Dorval mouri. Koman Netty fè mouri? Men Egui, ann rete sou deklarasyon Martine, ann rete sou tweet Martine Moïse la Dimy, Martine Moïse ki di gen tantativ k ap fèt pou yo kase fèy kouvri sa. Li pale de 3 kategori de moun, jounalis, politisyen e l pale de jij, li di ki yo menm enplike nan asasina a, men gen gwo tantativ k ap fèt pou ta kase fèy kouvri sa e nan kad dosye sa a. Enben yo pale tou eben leta ki la a jodi a an Ayiti ap defann enjistis, y ap pwoteje asasen yo e ki yo menm fè pati ekip kriminèl la. Donk Madam Martine Moïse li kan menm la fè yon gwo revelasyon la a pandan pandan se tan li ba nou gwo espwa li di men non kiyès ki deja yo jwenn ki deja fè pati plizyè ekip ki enplike nan asasina a. Jij, jounalis. Jounalis, Eben, nèg ki nan sektè prive, politisyen, men tou l di nou. Jounalis, Eben, nèg ki nan sektè prive, politisyen, men tou l di nou. Pou nou kale je nou paske ta sanble. Leta ayisyen nan moman n ap pale la a ki fè pati ekip la, y ap eseye kase fèy kouri sa. Sa vle di gon seri de non k kapab, ki genlè soti la, di ni Donk gen gwo gen gwo konplo kap fèt pou nou pa soti. Sim konprann byen ebyen sòti Martine Moïse fè la. Ebyen Leonel m panse ke lajistis e.
Wi Guy. E youn nan bagay ke mwen menm map fè map eseye konprann parapò seman avèk koze jounalis ki okouran e pa bliye ke gen

Ou konprann? Le pouvoir au plus capable. Sa vle di moun ki achte yo an, yo tou kanpe bò kote l, donk yo pa yo pa fè travay katriyèm pouvwa la. Nou konnen ke yon jounalis li fè pati de katriyèm pouvwa, sa vle di kèlke pò li gen pouvwa. Nou konnen pouvwa jidisyè, lejislatif, ekzekitif, yo menm yo se pouvwa de kominikasyon, yo se katriyèm pouvwa la. Sa vle di nou gen yon pouvwa ki vrèman enòm. Enben yo jwe pouvwa sa jan ke enben e pouvwa egzekitif, lejislatif e a fonksyone an, yo menm yo jwe katriyèm pouvwa a konsa tou, jan y ap kraze peyi a. Yo gen yon pouvwa ke y ap pran pou yo kapab, ebyen, e fè sa l bezwen pou moun ki, ebyen, nan pouvwa Leta an jeneral. Sa vle di, wè lè konplo ap fèt, li difisil pou yo pa mete Ebyen moun sa yo ki gentan achte yo, yo pou yo pa konnen la, pou yo pat sou tab la ap desine taktik pou asasine prezidan Jovenel Moïse. Li difisil. Sa vle di, donk m toujou di sa, ou menm mal ke ou fè a lap toujou retounen kontre ou menm. Lajan bèl se vre men lè w fè lajan nan san Ebyen se nan san ke w pral pèdi l. Donk mwen menm, donk m konnen ke la verite a pral devwale o gran jou e pral gen gwo rèl nan peyi a, jounalis sa ki te ti visye, y al kite ti grangou e osi katriyèm pouvwa sa ki se yon bèl pouvwa ok, pouvwa de kominikasyon an pou nou fè l o po o an nou di nan enterè popilasyon an. Se nan enterè popilasyon an, se poutèt sa yo pou nou gen pouvwa a, se pa pou nou al met fè konplo pou nou touye prezidan. Donk malerezman Ou nou gade nou wè gen anpil ki pa ka pale. Sa k pat nan desine okouran kanbyen menm yo konnen e yo te sipoze lè yo konnen yo te sipoze kapab denonse. E depi w te konnen w pa denonse sa fè de ou yon konplis. Donk n ap tann Staël. N ap tann non k ap site yo. Yon youn nan remak ke w dwe fè Staël, lè se non Martine Moïse yo site, ou wè tout près la nèt! Mandan ranje yo, se kòmsi yo chak gon mo anplis y ap mete nan non prezidan an e. Menm non Mateli tou resamman, menm non Mateli tou resamman site. Ou wè tout laprès la, e met chat la manje chat la, yo tout nèt. Men kou yo nonmen non Aristid, ou wè tout moun fè silans. E jodi a la, nou rive nan yon kafou, kote ke jounalis mèt di mèt jòf yo, Paske sa chak jou m di sa, mwen fè yon karyè o nivo di Palman Ayisyen, e se lè m rive nan Palman Ayisyen kòm youn nan gran inivèsite ki nan peyi Dayiti, m aprann politik e m konprann kiyès ki kiyès an Ayiti. Jimmy, ni depite ni senatè, ou te mèt te tande yo te serye nan tout dènye nivo. Depi yo te antre nan Palman, tout tonbe nan vòlè. Tout nèg yo kowonpi, tout nèg kowonpi. E menm laprès, sa rele jounalis mètdam, koken. Yo plen chèk mò. Jounalis mètdam koken. Jounalis radyo karayib yo konn se ki cheri kap pale tout konnen m wi yo konnin m trè byen m kote m fè prèske 17 ans Leonel yo konnen m jounalis radyo karayib ki akredite o nivo di palman ayisyen swa sa yo nan chanm bas oubyen chanm wot jounalis radyo galaksi jounalis radyo vizyon 2000 jounalis radyo zenit jounalis kiskeya tout jounalis tout radyo tradisyonèl Nou konnen ki gen jounalis ki akredite o nivo di palman ayisyen, se gide yo ki pale m siyen non m bel. Tout nèt, nèt, alò 80 pousan ladan yo gen kontra oubyen nominasyon o nivo di palman ayisyen. Se sa k fè pafwa gen de enfòmasyon yo pa ka pataje yo. Bon, pou zak kriminèl, zak de vòl ki fèt O nivo di paleman ayisyen ou janm tande yo denonse paleman an kote gen plis koripsyon nan tout pa mwen menm pèsonèlman m ap di sa se youn nan administrasyon gen plis koripsyon plis vòlè plis gang o nivo di paleman ayisyen paleman an kote pwodui plis vòlè bon ou janm tande yon jounalis ankèt ou janm tande yon jounalis ankètè denonse yo enben se menm istwa sa yo k rive la jodi a la se menm patwon medya yo ki konjige avèk. klas politik kowonpi e sektè ekonomik lan ki fè ke lè w wè yo ba yo mesaj pou yo pataje pou yo vewouye sèvo popilasyon an kidonk lè mesaj la bon yo kenbe l yo pataje l ansanm lè l pa bon yo kenbe l jodi a la wè zafè la piske e kamarad la asasen an asasinen e l ap bay enfòmasyon ou wè koulè tout kach enfòmasyon yo w ap jwenn se tanbouj jimi Moun ap bon ti vin nan bouch Busta, nan bouch Bertho, nan bouch Fouco, enfòmasyon sa yo ap pran lari avèk kèk lòt kamarad nou ki petèt des influenceurs, ki se des tokay, ki kap pale, kap pale verite sa. Tout silans, tout mouri nèt. An avanse Leonel. Voila mesye banm yon segond e medam mesye ban nou si nou pèmèt mwen ban mwen reprann ekstrè sa pou ou jodia la e sensèman e nou ankò nou felisite Fouco e ki toujou fè deplasman e ki al nan tribinal la epi nou wè sitwayen sa bò kote pal misye sòti Texas nou te prann wi men senpleman e jis pou nou fè yon rapèl paske W ap tande efektivman de non k ap site la, de non trè trè trè trè trè ekstrèmman enpòtan. Non yo site, ebyen vwala ke ou wè nèg yo ap eseye fè yon jan pou moun yo bliye ke non sa yo ke John Joel Joseph site la nan tribinal lan, an palan de Youri Latortue. Zanmi, ou menm k ap tande la, non Youri Latortue site, non André Michel site nan konplisite, nan konplo kont Prezidan Jovenel Moise. Li enpòtan pou w konprann sa, pou w tande sa, e an nou pa fè kòm si ryen netè, an nou reprann ekstrè sa pou ou, medam mesye.
Bonjou bonswa tout moun mwen jodia nan court house Miami downtown Miami mwen fèk sot asiste a premye pati seyans depozisyon John Joel Joseph deklarasyon eksplozif de John Joel Joseph jodi an kote ke John Joel John Joël Joseph site non Marjorie Michel, Youri Latortue, um, um, André Michel, Nenel Cassy nan dosye sou asasina Prezidan Jovenel Moïse lan. Misye deklare ke, um, um, yo te konn chita nan, nan sdp, ke li fè pati sdp, e ke mesye yo te konn chita pou yo diskite. de ki jij nan kou de kasasyon ke yo pral chwazi pou ranplase Prezidan Jovenel Moïse, se nan se pandan reyinyon sa yo ke non Emmanuel Sanon vin sou tab la tou kòm yon moun potansyèl pou te ranplase Prezidan Jovenel Moïse. Donk non mesye sa yo, non sdp vini sou tab la jodi a nan Court House la, m sot tande sa a. a 2 zorèy mwen, m sot asiste li, kote ke John Joël Joseph deklare ke mesye SDP yo t ap planifye moun pou ranplase Prezidan Jovenel Moïse, ikonpri Doktè Emmanuel Sanon. Misye site tou 2 moun trè enpòtan nan Washington ke l te rankontre, tankou yon sèten Helen Manich Balthazar avèk Emmanuel Sanon, kòmkwa ke mesye sa yo t al chèche sipò pou yo jwenn. pou jeneral, ansyen jeneral Hérard Abraham ta vin ranplase prezidan Jovenel Moïse, yon bagay selon sa Emmanuel Sanon ta di Maitre Joël Joseph ke Depatman Deta ta rejte. Kounye a la nou fèk sot pran yon ti break men sa ki raple atansyon m sèke nan sal la pa prèske gen jounalis ayisyen ankò yon fwa. Mwen menm pa egzanp m soti Texas spesyalman pou vin asiste omwen yon seyans. Jounen jodi an, sou dosye asasina Texas, apeprè 1 vòl davyon 3 zè de tan de Miami, si se kondi pwèske 18 è de tan, sa vle di ke Pòtoprens pli prè Miami ke Texas. Poutan, pa menm gen yon yon stasyon, yon yon enstitisyon medyatik an Ayiti ki menm depeche yon jounalis pou ki te ka vin asiste sa. asiste avèk sa kap fèt la mwen wè sèl moun mwen wè la mwen wè fouco ki se yon dam ki monchè m apresye fason ke li adone l a swiv kou sa kap fèt pou nan dosye asasina prezidan jovenel moise lan apaw de sa mwen pa wè pèsonn dotr jounalis ayisyen. Vwala, medam mesye, ebyen efektivman nou salye sitwayen sa nou an ki te fè deplasman depi Texas e nou konnen gen lòt zanmi egalman bò kote pa yo ki gen pou fè deplasman egalman e nou salye yo e men yon fason pou nou di w ke nan ka e premye dam nan Martine Moise evidaman nou di w ke gen bagay ke ou tande la, gen bagay ke n ap tande men gen anpil manman koze a ke nou poko konnen l piblikman Men gen anpil bagay ki gen pou sòti la, donk se sa ke premye dam nan di w, Martine Moïse di w ke atansyon, atansyon ou menm ki la pa dekouraje, paske gen anpil, anpil, anpil enfo, enfòmasyon ke bò kote anketè yo, pou pa di lè jij, pou pa di sèvis sekrè amerikèn nan, yo konnen deja. Sa vle di ke, ke w tande gen non k ap site la, non ke ou ta swete k site, Yo gentan gen tout baz de done sa yo. Donk medam mesye nou kapab dil viktwa se pou nou lap ye d'une manière ou d'une autre e sa pa gen manti pa ba ladan wi mesye humm.
Jimmy si ou gen yon pwogram pou met nan emisyon an pou mwen ou chan wè ou di pou moun tankou Stanley Luka Stanley Luka se yon pèsonaj enpòtan enpòtan pou peyi sa paske m estime ke netès pa yon jèn alò yon entèlektyèl de valè tankou Stanley Lucas, se kounye a m vin konprann ki sa mesye lavalas sa a yo te ostil, phtk te ostil avèk Stanley Lucas. E kounye a m vin ap kòmanse ap konprann bagay la. Nèg yo pa t vle Stanley Lucas ale kote l prale a pou n pa t rive la a. E monchè Leonel, Staël, Stanley Lucas gen ponyèt. E m estime ke m espere Jimmy DG ou envite Stanley nan semèn sa a paske Stanley kapab li pataje plis enfòmasyon avè nou paske m konnen kote enfòmasyon an kache Stanley Lucas ap genyen l e m panse ke gen de non gen de non gen de non ki petèt pa ko repete nan près la ki ki John Joël Joseph bay petèt devan tribinal la ke nou menm nou pa okouran men m konnen avèk Stanley Lucas kanmenm n ap konnen yo. Donk yon Stanley, yon Stanley pa yon plezantri, se tout yon fyète pou mwen e pou m salye w Stanley Luka.
Ebyen Guy, nou wè nan kad gwo revelasyon ki fèt nan lakou Miami kote ke genyen youn nan ansyen akize e ansyen senatè di depatman de lwès asavwa John Joel Joseph ki li menm se parenn pitit Jean Bertrand Aristide ki li menm tou te genyen benediksyon ansyen prezidan René Garcia Préval Film la nou konnen te deja kondane pou li te pase tout rès vil nan prizon. Junior Joseph finalman pale, li bay non plizyè moun pami lèkèl lansi senatè di debatman de latibonit a savwa Youri Latortue daprè vòs ke nou sot tande la. Li pale tou de Andre Michel. Ebyen yo pale tou gen plizyè lòt non ki site. Men Jimmy youn nan non ke nou pral soulinye. Youn nan non ke nap soulinye Dimy, wi Nenel Cassy, byen antandi. Yo pale, se plizyè ansyen senatè l. Ebyen youn nan non ke nap soulinye Dimy la, ke mesye tap prepare pou te ranplase prezidan Jovenel Moïse, se ansyen lyetnan de lame dayiti, a savwa Hera Abraham. Li ye, Hera Abraham se yon ansyen jeneral de fòse zame dayiti, misye deja mouri Dimy, enfòmasyon ke n jwenn. ansyen ansyen lyetnan, ansyen jeneral de Forces Armées d'Haiti. Misye te minis afè etranje a 2 repriz. Diyo a son rat do kale. Jimmy m voye foto a pou w la, nou voye foto misye pou w la. Nap fè w pale de Herard Abraham. Herard Abraham, li te minis afè etranje a 2 repriz, jan ke.